Bonjou, bonswa tout moun. Ou sou Pawòl Libète ak Chanjman. Se ribrik sa a nou pote pou ou prèske chak wikenn pou nou debat kèk sijè k ap devlope aktyalite an lakay nou. Jan bagay yo ye nan peyi Dayiti jodi an la, sijè yo ekstrememan vast. Nou poko wè ki kote pou nou ta kòmanse. Men kanmenm, nou te ekri kèk ti bagay pou nou te vin debat avèk ou jodi an pandan minit n ap fè ansanm avèk ou yo. Ki sa yo ye? Premyeman nou gen pou nou pale de kesyon de gangsterizasyon nan peyi Dayiti. Kote Ayiti an swa li transfòme nan yon sòt de Somali de la Karayib sou je pwisans Ameriken. E answit nou gen pou nou pale de kesyon de desizyon madanm ki minis sante a nou ki te fè foto avèk ti bokit. avèk yon responsab UNICEF nan zafè vaksen yo. Nou gen pou nou pale tou answit de divèsyon kèk jounalis phtk nan yon zafè de kowona envante sou ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide. E pou fini, gwo dosye an se. desizyon tèt pa dwat oubyen desizyon degrenngòch jij phtk ki sou dosye Petwokaribe a li pran nan semèn nan kote li gen entansyon pou li blanchi ansanm dantrepriz avèk patizan l yo nan patizan l yo, m pale de patizan l yo moun ki patisipe nan vòl. e nan detounman fon petwokaribe an, se ansanm de pwen sa yo pou nou gen pou nou devlope jodi an. E n ap kòmanse avèk kesyon de gangsterizasyon an, gang yo k ap pran sa yo rele galon nan peyi Dayiti. Jan nou konnen li, zafè gang nan depi Avènman phtk a voye yon sòt de lejitimite. Yo gen pouvwa pou yo fè sa yo vle. Yo gen pouvwa pou yo dirije nenpòt blòk. Sa vle di nou vin jwenn yon sòt de eta nan yon eta. Chak zòn. gen yon chèf de gang kap dirijel nan peyi an la. Chak blòk gen yon gang alye pouvwa oubyen gang ki mentni pa kèk manb nan sektè prive an kap dirijel. Poukisa, tout kesyon sa yo, poukisa fenomèn gangsterizasyon an l ap pran anplè konsa nan peyi Dayiti? Kisa ki koz ki gang yo gen tout pouvwa sa a? Pou nou abòde kesyon sa a, nou dwe ale nan jenèz li. Kisa l ye? Gen 2 aspè nou dwe mete an kesyon. Premyeman, se aspè politik lan. Dezyèman, se aspè ekonomik. Di pwen de vi politik, nou konnen chak lè gen eleksyon nan peyi Dayiti, e fason eleksyon dewoule anndan peyi an, ou toujou jwenn de kandida ki lage de zam nan men kèk jenn anndan geto an pou yo mennen kanpay pou yo. E, Apre lè kandida sa yo swa yo fin pase oubyen genyen ki echwe nan eleksyon yo, zam sa yo, yo rete nan men eleman sa yo. Si yo gen zam nan men yo, otomatikman yo pa gen anyen pou yo fè. Lage kò ou nan lòt aktivite. Lòt aktivite a ki sa l ye se vòl, vòl, fè tout zak sal pou yo kapab gen lajan. Sou plan ekonomik lan se sa l ye, ki sa l ye? Se yon pakèt bann envestisè anndan peyi Dayiti, m pa rele envestisè, nèg yo rele ki nan klas boujwazi yo, ki itilize eleman sa yo a dè fen pou yo pwoteje biznis yo, Non sèlman pou yo pwoteje biznis yo tou, yo itilize l tou a dè fen politik. Si yo vle destabilize yon rejim, yo yo bay zam pou yo destabilize rejim rejim lan. Kòm sa te fèt nan lanne 2004. Kote ke nou te genyen Andy Apert Junior avèk Charles Henri Bequet. ki te distribiye anpil zam anndan geto yo, men laprès pa t pale de sa paske laprès sa a li menm li te achte pa menm nèg sa yo. Menm jan jounen jodi a ou wè laprès nan peyi Dayiti li fèmen je l sou sa k ap pase anndan peyi an. E nèg nan sektè prive yo answit Yo distribiye zam yo tou, se nan fason pou yo anpeche avèk lòt moun ki ta gen entansyon vin envesti andedan peyi a. Tankou lè envestisè etranje, ou pap kapab vin envesti paske nèg yo gentan kontwole sikui a nan tout sans. E ou menm tou ti jèn ki ta gen entansyon moute yon biznis, si biznis sa li pral vin an konkirans avèk Nèg nou rele boujwa nan peyi Dayiti yo, y ap fann tèt ou. Se nan optik sa a ou jwenn anpil zam ap sikile anndan peyi a. Jodi a, gen yon kesyon de revolisyon k ap pale. E tout moun ki gen bon sans, tout moun ki gen konprann, yo konnen revolisyon se pa yon bagay ki fèt avèk pye. Revolisyon se yon bagay ki fèt avèk tèt, ki sa yo rele de tèt pansant pou akouche avèk yon revolisyon. E se konsa, nan semèn sa yo, nou t ap tande de bandi pouvwa yo, Jovenel Moïse la, ki t ap reklame tèt yo kòm de revolisyonè, ki t ap pran pòz ke yo kwè nan chanjman peyi an. Menm demagoji sa yo, nou te asiste yo nan lanne 2004, kote Ti Guy Philippe, nou rele l Kapòt, ke blan te fin itilize avèk sektè prive ayisyèn nan te fin itilize, yo te jete li. Se menm sa a n ap reviv jodi a la, Kote ke, men kounya la se diferan, diferans lan se ke gang ki swadizan ap, ki di yo gen pou yo fè revolisyon yo, se de gang opouvwa. Se de gang kap travay pou rejim an plas la. Se de gang ki afilye yo tou avèk yon branch nan sektè prive an kap soutni rejim phtk a. Paske lè w gade piyaj ki sot fèt nan semèn sa yo la, ou kapab wè se yon piyaj selektif. se tout moun ki anfas rejim phtk a ki viktim de piyaj gang yo. La a, si w gen bon sans w ap konprann ke se pouvwa a ki ap fonksyone sou yon lòt fasèt. Se rejim nan k ap fonksyone sou yon lòt fasèt e revolisyon. Jan nou di talè a la, li pa fèt avèk pye, li fèk avèk tèt. Pa t gen janm kote nan listwa ou te etidye yon revolisyonè t ap vòlè ti afè moun, yon revolisyonè te nan kidnaping. Yon revolisyonè te nan kase biznis moun, vòlè lwil, vòlè ti sak diri, vòlè bagay konsa. Ditou. Revolisyonè se de jan eklere, de nèg ki kwè nan devlopman, se moun sa yo ki panse avèk sa yo rele chanjman de moun. Okenn ti vakabon ki kwè nan lòbèy referandòm, ki kwè nan yon rejim kriminèl kòm rejim phtk a, pa kapab vin di nou l ap pale de revolisyon. Jodi a la a, li klè pou nou kapab konstate Ayiti li transfòme nan yon sòt de eta parya. Nou kapab di sa. Anpil entelektyèl kapab mete dlo nan bouch yo pou yo pase pa kat chemen. Nou menm, nou pa janm nan rafine anyen. Nou di l jan l ye a. Ayiti tounen nan yon eta parya. Se chak kote ou pase ou jwenn yon gwoup teworis. Yon gwoup teworis nan chak zòn. E jan nou wè lòt teworis ki konn ap fonksyone dan dè rejyon di mond tankou an Mwayen Oryan, an Afrik, se konsa sa fèt nan peyi Dayiti. Yè samdi an nou t ap asiste kouman yon gwoup gang ki rele 400 Mawozo te atake yon komisarya. E se menm mòd operatwa sa yo lè gwoup teworis atravè lemond yo mennen lè y ap fè de aksyon sal. E n ap gade rantre kapital la tou li priz an otaj pa lè bandi pou pouvwa. Wi pa lè bandi pou pouvwa paske nou konnen se.

Jodi a, nou dwe poze tèt nou kesyon, Èske Ayiti fè zam? Ayiti pa fè zam. Èske Ayiti pwodui minisyon pou zam? Ayiti pa pwodui minisyon pou zam. E ki kote zam sa yo soti pou tonbe nan men ti jèn sa yo? E. Ki strateji ki mete an plas pou zam sa yo achemine bò kote nèg sa yo? Paske se 2 nèg ki abite byen lwen, se 2 nèg ki pa te genyen trè grand relasyon. Nou dwe poze yon ansanm de kesyon pou nou rive rezoud pwoblèm gangsterizasyon an nan peyi Dayiti. Pwoblèm gangsterizasyon an, li lye, jan m te di talè an, avèk zafè politik, nèg ki nan politik yo, li lye avèk zafè ekonomik, nèg ki nan sektè prive yo. Sa vle di, nèg sa yo gen pa de responsabilite yo nan efondreman peyi a la. Yo gen pa de responsabilite yo nan enstabilite k ap travèse anndan peyi a. E jan nou di l la, Ayiti tounen yon eta parya, Ayiti gen yon prezidan paranoya nan tèt li, e manda paranoya sa a li fini depi 7 fevriye 2021, men avèk sipò kominote entènasyonal lan, avèk yon pati, yon franj nan boujwazi salòp lan, li toujou la. E Nou pa prale twòp sou kesyon de Ayiti kòm Somali de la Karayib. E nou menm entèlektyèl fòk nou degaje nou pou nou pran responsabilite nou pou nou di men ki oryantasyon nou vle bay peyi a. Nou pa dwe tounen de entèlektyèl k ap pran pòz zizi, k ap fè laloz, k ap fè teyat. Men nou dwe pran angajman nou pou nou di kisa nou vle fè pou Ayiti. Epi al te plenyen li di peyi a pa bon. Kisa w vle fè? Zansèt nou yo te fè sakrifis pou yo te ban nou Ayiti. Menm jan tou nou menm tou nou dwe fè sakrifis pou peyi a. Ou menm k ap viv nan peyi etranje, peyi etranje kote w ap viv lan te gen yon seri de moun ki te deside goumen. pou yo te di non avèk la kòripsyon, non avèk gaspiyaj kap fèt o nivo etati. Yo te di non avèk yon ansanm de demagoji ki tap travèse sosyete yo. Men ou menm kap vin jwi jou jounen jodi an la a, ou pa dwe konfòte w, konpòte w tankou manfouben. Ou dwe di wi mwen vle angaje m nan batay pou chanjman lakay mwen. Du coup, nou pral pase nan kesyon de kowona. Nou te konstate minis sante a, madan manfouben an, e madan sa m pa konnen nan ki kote l te fè etid bagay sa. e minis bò katredal la, ki pran yon desizyon trè trè kontwovèse nan semèn nan, se sou kesyon zafè enpòtasyon vaksen yo. E nou te konnen peyi Dayiti te gen pou l te resevwa kèk stòk vaksen kont kowonaviris, paske Ayiti fè pati de pwogram COVAX lan. e ki vaksen w konnen te gen pou li resevwa, se te vaksen AstraZeneca k ap fè anpil pale anpil nan mond lan, yon vaksen ki pa efikas ditou nan lit kont kowonaviris la. Pi gwo desizyon, pi gwo demagoji nou kapab tande ki fèt, se aprè moun phtk yo fin gagote plis pase 50 milyon de dola ameriken Nan zafè kowona ou pa konn kisa yo fè. Bon ou konn kisa yo fè. Yo pran kòb sa yo yo achte machin, yo achte bèl kay nan peyi etranje, genyen ki pou okipe madanm yo, pitit yo etsetera. Se sa l ye. Epi madanm ki minis sante a li soti yon desizyon kote ke li mande pou famasi yo kapab fè kòmand vaksen nan peyi etranje. Eske nou konn ki risk, ki danje ki gen nan sa? Humm. E sitou nan peyi Dayiti, Nou pa menm kapab kontwole medikaman k ap vann nan peyi a. Nou pa gen yon laboratwa k ap fè sa yo rele kontwòl de kalite medikaman k ap vann nan peyi a. Pou yon minis, swadizan, yon swadizan yon minis, pou l pran yon tèl desizyon konsa, pou l mande avèk de famasi pou yo enpòte vaksen. Èske w konprann? Pa etone w la a, lè w ap moute machin sot anba lavil pou moute Petyonvil, w ap jwenn nèg k ap vann vaksen, k ap di w a ban m eseye sou bagay kowona etsetera. W ap jwenn, sou Dèlma w ap jwenn moun k ap vann vaksen. Sa vle di, nou pran anba yon pakèt bann ti jwisè, nou pran anba yon pakèt bann demagòg, nou pran anba yon pakèt bann machòkè Jan nou vle li, jan nou toujou di li, se sèl batay ki kapab libere nou anba swadizan malpwòpte, anba salopri phtk sa yo. Pa gen okenn peyi omonn pou ou jwenn yon minis ta pran yon mòd desizyon konsa. E sitou nan peyi Dayiti nou pa gen sa yo rele yon laboratwa k ap fè sa yo rele kontwòl de kalite medikaman k ap vann sou mache a. Nan yon sitiyasyon ki ekstrememan ekzekrab e difisil konsa, pou yon minis pou di m konsa ke moun ki gen famasi yo kapab fè sa ou rele kòmande vaksen. Ki kote nou pral la menm? Sa vle di, se lè. Se pwoblèm nan se ke se lèw pran yon peyi ou pa wè ki bann fatra dirijel. Se lèw pran yon peyi ou pa wè ki bann ranblè dirijel e la wap tonbe nan sa ou ye la. Vle di peyi dayiti malad jis nan zo. Tout kò peyi an malad. Malad nèt. E se nan menm semenn sa tou tèlman moun sa yo fè demagoji, demagoji de dezòd, de vòl. E piyaj patizan rejim phtk a sot fè nan de magazen moun anba lavil la, atake komisarya, boule komisarya, boule afè moun, vòlè afè moun, kidnapin ogmante etc. Yo itilize lè jounalis degrenngòch, jounalis kokorat, de jounalis k ap vann nanm yo pou 50 kòb, pou sa yo te rele, pou yo kreye yon sòt de divèsyon nan semèn nan, avèk yon dosye de kowona envante sou ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide. E, n ap fè moun k ap gade nou yo konprann, e tande, konprann ke ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide, li teste negatif. nan sa yo rele kowonaviris lan. E, si n gen bon konprann tou, nou kapab gade lè yo t ap transpòte ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide nan peyi Kiba, moun yo pa t gen sa yo rele de gwo gwo gwo gwo mezi de pwoteksyon kont kowonaviris. Sa vle di pou te gen tan la depi w te gen tan wè si w gen bon konprann w ap gen tan wè ke Tout sa vakabon phtk yo tap di an, jounalis phtk yo ap di an, se se de pwopagand. Ay di, zewo yo toujou itilize pwopagand kòm meyè zam pou yo konvenk popilasyon an. Laprès sa nou toujou di l, se youn nan aktè ki kontribiye nan mete nan sa n ye la. E sa k fè, bò kote pa nou, nou pa janm di gen ikon nan laprès. Pa gen okenn ikon nan laprès. Laprès ayisyèn nan pa gen ikon. Pou mwen menm pa gen ikon. Yon fason, yon lòt, majorite manm nan laprès ayisyèn nan kontribiye nan mete rejim betizè sa a nan peyi a la. Yo kontribiye nan mete rejim fatra sa a nan peyi an. Yo kontribiye nan mete rejim gangstè sa a nan peyi an. Wi, laprès ayisyèn gen anpil responsabilite. Mwen pa retire okenn, okenn, okenn près, okenn manm nan laprès la, okenn jounalis nan laprès la. Majorite jounalis ayisyèn. yon fason ou yon lòt, yo kontribye nan mete rejim malpwòpte sa a nan figi moun. Paske, lè nou fè yon diferans ant 2004 avèk jodi an la a, sitiyasyon aktyèl lan, li pi grav ke 2004. Men ou jwenn laprès lan fèmen djòl li. Poukisa? An 2004, ansyen prezidan Aristide pa t bay kòb avèk medya malpwòpte yo, men nan moman sa la a, rejim gangstè phtk a, li simaye kòb, li achte djòl tout jounalis vakabon nan peyi a. E sa k fè nou menm nou kwè nan avènman nouvèl teknoloji an se meyè zam k ap ede nou Konbat gang ak mikwo yo se meyè zam kap ede nou konbat vakabon yo paske si nou gen teknoloji a nan men nou nou pa itilize l kont vakabon yo konnen nou se koupab ebyen nou pap koupab nou menm nan pawòl libere ak chanjman nou vle pran angajman nou poun di non avèk tout vakabon kap soti pou yo kraze peyi a. Dènye pwen an se desizyon degrenngòch, desizyon malatchong, desizyon tèt pa dwat, yon swadizan jij ki pote tèt li, ki rele Ramon Sip ak Sime, pran nan zafè dosye Petro Caribe an. Kote vakabon sa a, li soti li soti paske fòk nèg yo pati se apèl avèk desizyon de maykoji sa e m te konnen tou te genyen e avoka k ap defann zafè petro karibe yo te gentan fè yon plent pou te mande pou yo te retire vakabon jij sa ki pran desizyon sa sou dosye sa paske yo te konstate nèg sa te nan konivans avèk vòlè phtk yo e Jij la pran desizyon sa a, ou pa tande tole nan fèt nan laprès ayisyèn. E petwotchalenndjè yo ki te kreye swadizan, se yon pakèt bann jenn vakabon, yon pakèt bann jenn visye, yon pakèt bann jenn ki kite vant mennen yo, ki pa kwè nan chanjman tout bon vre, ki te gen ladan yo ki te reklame tèt yo petwotchalenndjè. Men gen rezistans wi. Pami petwotchalenndjè yo gen rezistans. Men genyen tou ki pa gen rezistans, genyen se yon pakèt bann visye. Genyen ou jwenn ki jwenn ti pòs e anbasad. Genyen ou jwenn ki ki jwenn ti pòs nan ministè. Genyen ou jwenn ki jwenn ti pòs e swa nan sekreteri deta. Sa vle di genyen tou ki chwazi fè batay rezistans lan. Genyen ki atache yo avèk batay pou yo mande redisyon de kont lan. Sa vle di wap jwenn genyen ki achtab, genyen ki pa achtab. Ebyen, Jij vakabon an li soti yon desizyon pou li di zafè petro karibe a se yon bagay ki pa gen sifizaman de prèv sa vle di enstitisyon vòlè gang phtk yo yo pa tèlman gen pa de responsabilite nan bagay sa nan dosye petro karibe a e Laprès ayisyèn ki se yon près ki trè trè kowonpi, yon près ki ekstrèmeman sal, ou pa tande yo fè anpil twole nan dosye sa a. Ou pa tande yo pale anpil ditou de bagay Petro Karibe an, men yo te plis fè semèn nan ap fè divèsyon avèk yon maladi kowona envante sou ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide. E nou swete kòdoleyans tou avèk ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide ki gen manman l ki mouri nan wikenn nan la. Nèg yo, yo kwè nan divèsyon, yo kwè nan pase pèp la nan betiz. Se yon pakèt bann malfèktè. E nou klotire pawòl Libète ak Chanjman jodi an E n ap kontinye mande popilasyon an pou li leve kanpe, pou li kenbe flanbo revolisyon an, pou yo swiv tras zansèt nou yo jan papa Desalin te fè l, pou n te gen ti bout tè sa a. E jenn konsekan yo, m ap mande yo pran responsabilite yo pou nou chanje Ayiti. pa gen okenn peyi ki pral akeyi nou. E nou kapab wè tou, jan Etazini ap fè nou laloz avèk yon kesyon de tps. Men si te gen sa yo rele stabilite lakay ou, te gen gen bon kondisyon pou moun viv lakay ou, ou pa tap janm jwenn yon lòt nasyon kap pase w nan betiz avèk yon swadizan de pwolongasyon de tps. Ou pa tap jwenn Repiblik Dominikèn kap imilye nou konsa. Sa n al fè an Repiblik Dominikèn yo genyen yo lakay nou tou. Men sa k pase lakay nou, lakay nou gen yon boujwa salòp ki pa kwè nan envestisman alontèm. Nou gen yon boujwa malfèktè ki kwè nan detwi peyi an. Nou gen yon boujwa kriminèl ki kwè nan detwi avni jenn. Se sa ki rann ke Ayiti nan eta sa. Revolisyon an Li dwe kòmanse pa nou menm jèn ki pou met men ansanm, ki pou pran responsabilite nou pou nou di nou pap kontinye viv nan salte, nou pap kontinye viv nan kòripsyon, nou pap kontinye aksepte yon ti minorite zwit kenbe richès papa Desalin, tè papa Desalin nan nan men l. Se nan sans sa a nou kanpe jodi an, pawòl libète ap toujou bò kote ou pou nou di w li jan l ye an, pou nou pale w jan bagay yo ye. Orevwa, a la pwochèn.